Fèmen Pierre Espérance nèt. Nap fèmen l apre gouvèman Trump la enstale la nap fèmen Pierre Espérance. Paske li menm André Michel fè peyi sa twòp tò. Mwen menm afè bay la. De Pierre Espérance wap pale la MDDH wap fè ou di pou wap fèmen Pierre Espérance nan peyi a wi oh. Wi map fèmen l map fèmen l. Misye son raketè. Raketè fini nap MDDH si pou l ouvè lap gen lòt lidè ladan l. E pa Pierre Espérance lap ye. Non se pa NDDH wap fè men Ou gen dwa gen yon bagay dirèk wap regle avèk Pierre Esperance se pa NDDH
Non m pa dwe a NDDH Kòm enstitisyon Si NDDH la ap egziste Si se Pierre Esperance sèlman ki pou fè l egziste l ap fèmen l ap gen yon lòt non Bon Pierre Esperance pa pral vin nan koupe rache Ou konn se Pierre Esperance ki mete minis jistis la Di m nan ki Pierre Esperance ki mete minis jistis la Rod! Rod, Rod! Rod, Rod Joseph, Rod Joseph! Kòmandan Rod! Kòmandan Rod! Ou di se Pierre Esperance ki mete minis jistis la nan peyi a?
Minis jistis la se minis Pierre Esperance. Kounye a la Pierre Esperance dèyè pou yo bay ona, direktè ona Epi li vle pou l mete 2 manm nan CEP a. Pyè se yon sa w wè la. Men Pyè Esperans la pap jwe ditou. Se sèl nan peyi Dayiti ou tande dwa de lòm ap gen pòs politik pou mete moun. Son jis yo abiye. Kòmandan Rod Joseph, son bagay grav wi. Souvan nou toujou ap denonse sa la. Nou toujou ap di ke moun k ap defann dwa moun isi yo fè strikti yo a tou nan pati politik. E jodi a la, si yon òganizasyon dwa moun gen dwa ap di men kiyès pou ki tèl gen tèl pòs nan peyi a, la n deja wè ke se pa dwa moun k ap defann vrèman, Rod Joseph. Moun nan pa k ap gade Pyè Esperans la, mwen menm, ou pa wè l toujou ap bay presyon di wi, li toujou gen genyen enfòmasyon sou tout moun, sof sou tèt li. Pyè Esperans, depi sou Jovenel, Pyè Esperans ap mete moun nan, ap mete moun nan gouvènman. Depi sou jovenel. Depi sou jovenel. Lap mete moun yo gouvenman.
Yo pat nan jovenel. Hein. Yo pat nan jovenel non. Depi sou jovenel.
Lap mete moun yo gouvenman. Pierre Esperance.
On gouvenman on administration lap konbat kont li epi lap mete moun la dan anko.
Wi lap mete moun epi se konsal fel atake moun apre sa lale la chita an kachet. Menm mesye CPT ou we lap lap di ou ki bagay la. Li chita avè yo tout wi.

ap negosye pòs. Vous suivez Epi vin demanti sa.
Micro verite.
Donk ou menm ou klè maten an bon wazè se yon gwo atak wap fè maten an la nèt ou klè ke se mesye a ki mete minis jistis nan peyi a ou site yon pakèt lòt pòs ke se li kap bay yo sa vle di se pouvwa pal ki la. Non men li pa bezwen pouvwa pal e menm sa l te fè ak Ariel. E menm bagay la te fè avè, se konsa l viv. Se konsa misye viv. Paske dwa de lòm sipoze, ou janm wè misye fè yon rapò sou Sendomeng? Paske e pa sa ki enterese l. Paske pou sa y ap maspinen, fè pale se sa, avè rapò pou dwa de lòm. Se sa l ta sipoze fokis sou li. Ou janm wè l fè yon rapò sou Sendomeng? Non paske pouvra dou. Nèg sa paka viv kenyn kote. Misye son ti fòmasyon 10 jou wi. Fòmasyon dwa de lòm se 10 jou wi. Son fòmasyon m bay tou wi. 10 jou sèlman wi ou bezwen pou fè fòmasyon dwa de lòm sa. 10 jou. Ou wè misye ap kale banda tankou son moun ki te gen yon doktora nan menl la.
Donk ou menm ou klè maten pou n ka fini kòmandan, ou anonse la fen pou cpt a apati de larive de Donald Trump. Se fini? Non nan, non m pa di la fen pou cpt, sa li menm nan sa se pèp ayisyen, se yo ki pral fè le chwa. E yo ki pral fè le chwa. Paske la, e pa mwen paske mwen menm, si se pou mwen menm pa tap gen cpt depi nan kòmansman. Men yo deja la li menm. Tanpou ke sèl sa ki fè m angaje nan sa, m pa t ap kite Pierre Espérance vin bay yon koudeta la. Paske se yon koudeta li te pare pou l bay ansanm avè sdp. Men, men, men, nou, ou site non mesye a anpil. Gen moun ki genlè konprann ou gen yon pwoblèm pèsonèl avèk Pierre Espérance la. Gen anpil lòt moun k ap bay pwoblèm. Poukisa ou rete sou Pierre Espérance, Pierre Espérance la? Non, bon, o!
Si Pierre Espérance di li bay 48 èdtan pou yon, pou yon pa, yon CPT kraze, Pès fòs gen nan gen pwòp kandida l pou ranplase. E pa site non l anpil, se sa ki laktyalite. Nou tout te tande lè l di l nan Majik 9, li di l nan Vizyon 2000 ke Depatman Deta di 48 èdtan si mesye CPT yo pa sanksyon, pa e pa pa demisyone, menm moun ki pa lan lis la t ap pran sanksyon. E pa paske m di l non, se li ki lòm daktyalite. M pa gen anyen avè. Kisa m ta ka fè yon nèg konsa? Mwen de se sèl Ayiti m gen. Nou pa gen menm enterè. Mwen menm m vle fè peyi, nèg sa yo fè wè opòtinite, se tou nòmal fò m di l. Sèl bagay se yon kou nèg yo ta pral fè la, nan 48 è tan, si nèg yo te demisyone, se Pyè Esperans ki t ap mete, se gouvèman Pyè Esperans ki t ap ye. A bon?
E gouvèman se li k t ap mete moun, sa se reyalite, sa pa manti ladan l. Si CPT te gen malè yo, m pa te gentan denonse vakabon sa, Pèkè konnya la yo pa yo pa yo te demisyone. Jodi an la se se André Michel ki tap nan radyo maten an la, se Pierre Esperance ki ta pral moutre moute fòs li ke li gen li gen moun se li menm se yon restavèk amelyore. Se pou tèt sa m angaje, e pa paske ni m m renmen CPT oubyen m gen yon lyen avè yo non. Men m pa tap kite sa fèt. M pa tap kite sa pase. Antouka lis la nap tann lis la nap nan mou wi kòmandan lap enteresan pou prepare lis la pou nou lis dyaspora ou konnen kap fè tout dezòd sa yo an Ayiti a. A si ou serye si ou serye map baw imaj map baw videyo.

Le 20, sitiyasyon kòman l pral ye an detay? Ki sa bagay yo pral ye la a? Michel, koreksyon, Prezidan Trump deja asime pouvwa sa a depi 26 novanm la. A bon? Se gouvèman Trump lan la ki la k ap dirije la. Yo asime nan men GSA. GSA se li ki reskonsab tranzisyon an. Sèl sa k ap fèt la se seremoni an. Non, kidonk, se Trump k ap dirije la a men manda Biden nan poko fini? Non manda Biden fini, Biden se yon lame duck, Biden pa ka pran okenn desizyon la kounye a la, a pati de 26 Novanm ki pase la. Men la pran bon desizyon la, la pran bon desizyon la, li grasye pitit li. Vous suivez Non bon bon di jan pou pote presizyon pou nou sou pati sa, sa enpotan. Yes, sa li menm se tout gouvènè, tout prezidan. Genyen sa de Eighteen Amendment lan ki bay otorite pou yo kapab padone moun sa nan fonksyon de soti, pandan y ap soti. Sa vle di la, li ka padone kantite moun li vle, moun ki fè l pedi. Clinton te padone frè l la ki te repis yo te voye Ayiti ki mouri a. Sa vle di chak moun, se sa ti bagay sa yo se ti fonksyon lokal, ti bagay ki nan limit. on prezidan ki rele lame duck. Sa vle di se yon moso, on moso kana yo rele prezidan sa a kounye a, paske li pa ka pran kenn desizyon apati de 26, menm si kòd sèvis se Donald Trump y ap bay debrife. Biden ap gen yon, ap gen aksè avèk kominike yo bay Donald Trump. Men Donald Trump, Biden pa gen, pa gen brifing dirèk ankò. Se ekip Trump ki pran pouvwa, ki pran kontwòl depi 26. Se sa kot ki fè, lè, si nèg Ayiti pa te, pa te bagay, ou pa ka nan 2024. Pou yon nèg di w, Thanksgiving, pi gwo fèt ki gen nan Etazini, pou moun nan di w nan 48 è tan Etazini pral mete sanksyon sou, sou cpt, si yo pa kite pouvwa. Mwen menm m'ap pataje yon bagay avè w la. Ann ale. Èske w konnen nèg yo te Sendomeng? Nèg yo te gentan ta pral pibliye yon fo. Yon foli sanksyon sendomingo pou te sipòte ti pyè esperans jis pou te fòse mesye CPT sa yo kite pouvwa yo menm pou yo te ka mete moun nan pouvwa sa vle di afè sanksyon li pale a e pa de etazini non e se de sendomeng paske gwo ekip son ekip dyaspora raketè ki nan miami ki nan nouyòk ki mete ansanm avè ekip raketè kap viv sendomeng avèk gouvèman dominiken an se yo menm ki mete ansanm avè ti pyè dezesperans. Pou trouble pèp la konsa. Nou menm mesye jounal yo lè yon nèg bay yon deklarasyon e pou nou di pi ban nou sous wè mwen la m ban nou non m ban nou non men m gen rekòd 7 minit 12 segond ke m pale avè Bar Nichols kote li di m ke li pa janm pale avèk mesye Pierre Espérance e se li ki ta dwe an mezi pou fè sa ilè li tan pou nou pa pran e nana pou sizann se menm jan menm semèn nan la nou te wè te gon atik ki soti. Gon w sèten Emmanuel Paret ki te di ki bè fò atik soti ki fè konnen ke Donald Trump pran l kòm konseye pou Ayiti. M pran atik sa m voye l bay chèf kabinè Donald Trump lan. Yo pa janm konnen bagay konsa, Donald Trump pa konnen vakabon konsa. Yo tou pran rèkèt misye, menm gen rèkèt misye la. Misye pa moun ki pwòp ki ta pou menm menm travay nan yon bank, yon bank bòlèt an Ayiti. Enben jodi a la menm se òdone pou l fè yon lèt. on lèt deskiz pou l di se te on erè k te fèt. Si ke moun nou pa fè bagay konsa, e pa degòl men n ap pran an Ayiti. Paske nèg nan dyaspora a, anpil nan yo son pakèt nèg ki echwe, ki pa fè, son pakèt nèg pòv a pwouve, a previ yo ye. Son pakèt nèg pòv amelyore ki nan dyaspora. Yo parese, yo pa travay, yo vin isit se Ayiti. Tout tande ak do Ayiti pa bon an, se Ayiti kap peye bil yo Ozetazini. On bann nan yo pa gon kote pou yo domi, yo pa gen karyè, yo pa janm gon job isit, yap veye tann gouvènman pou yo vini an Ayiti. Men gen 2 la, se yo ki te bo nan Guy Conille, yo te ton janbe nan lot gen yon nan ki la ki pa janm travay, li gon ti biwo tax la Orlando, m gen pou m al fè fotol moute tout moun. Li gen foli premye minis Ayiti la. Lap fè lòbi gon lòt raketè se mache fè foto pou di ke li menm nan li konn moun se konsa nèg sa yo viv kounya la tout dyaspora a devni devan katedral pa gon vakabon ou wè ki nan politik ayiti se tankou se se tankou se dyaspora se yo ki pwoblèm peyi dayiti nan moman an la dyaspora ki pa itil anyen yo se yo ki pwoblèm ayiti nan moman an la. Bon!
Antouka, sitiyasyon konplike, men, men, men, men, ou ale yon ti jan fò sou dosye dyaspora yo, e se pa fòseman dyaspora ou non ki pwoblèm nan, si n, si n ka gade l nan lòt, nan, nan, nan lòt fasèt. Alò, ou jeneralize bagay la, nou dakò kèlke pa avèk ou wi, gen, gen yon pakèt dyaspora la, y veye, y ap veye, vin nan politik la, vin nan gouvènman pou yo fè yon lajan. Wap di nèg la ap tann la, kilè yon zanmi la bon la, l rantre la. Li debake la vin fè menm jan avèk sa nèg Ayiti ap fè yo. La nou dakò avèk ou la. Men sepandan, gen anpil dyaspora k ap goumen, k ap kenbe doutri fanmi pa yo ann Ayiti. An nou pale. Si ke se pa dyaspora, n ap al nan, la n ap ale nan statistik. Gouvèman Michel Martelly te gen 80 pousan dyaspora. Se vre, se vre.
Gouvèman nan pozisyon, minis, konseye, tout bagay. direktè elatriye. Gouvènman Jovenel te gen plis ke 65 pousan dyaspora. Ok? Gouvènman Ariel te gen plis ke 85 pousan dyaspora. Tout moun sa yo se te ekspòte. Gouvènman Conille la te prèske 100 pousan dyaspora. Prèske 100 pousan dyaspora. Ok? Kounye a la, men gouvènman sa k la ankò a, se yon gouvènman ki deja nan 55 a 60 pousan dyaspora. Si diaspora pa pwoblèm peyi dayiti monchè kisa poul ye paske la majorite lanpòt tout ti jèn nou gen kap fè kòve paran ap leve chak chabon an ayiti etidye gen plizyè diplòm diaspora yo pa menm ka yo pa menm ka jwenn travay avè yon pakèt nèg ki pati yo panse sèlman diaspora son kalifikasyon diaspora ki vin vise vòlè an ayiti.